Mwen di bonjou ou bonswa devan dam nan de kilè ke w ap gade videyo sa. Non pa mwen se Frè Johnson Lucien. Mwen se yon pè de fami. Se yon moun ke Bondye fè gras pami moun li yo. Li soti avè m byen lwen. Li fè m favè e mwen gen opòtinite. nan moman sa pou ke mwen kapab vin temwanye grandè li e mwen beni non Bondye pou gras sa paske gen anpil moun ki ta vle fè sa men ke li deja twò ta pou yo mwen beni non Bondye paske li banm opòtinite pou ke mwen kapab vin temwanye grandè li a ou menm kap koutem e kap gadem ki gentan fè lapè avèk Jezi ke temwanyaj sa a kapab ede w pou w kenbe Jezi pi fò paske se nan li menm ki gen asirans. E ou menm ki ap gade m, k ap koute m, ki poko fè lapè avèk Jezi e ke temwanyaj sa a kapab ede w pran yon bòn desizyon pou ke w kapab fè chwa de Jezi. Kòm Sovè e Mèt nan lavi ou, e m si sèten ke ou pap regrèt. Mwen vle remèsye osi sè Mama ki, atravè chèn YouTube li a, ke nou va temwanye la grandè de Dye. E m vle remèsye ou menm ki te ede mwen priye, ou menm ki te Kite aktivite yo ki te avèk mwen jou e nwi, ki t ap milite avè m, nou t ap priye malgre anpil nan nou nou adistans men pawòl Bondye, lapriyè franchi tout pòt e nou te pote viktwa e m espere ke Bondye nan amou li, nan grandè li, Pap manke pa beni nou tout m pa bezwen site non men nou konnen nou tout kite edem nan lapriyè e Bondye te ban nou viktwa ke Bondye nan amou li kapab kouvri nou ak tout fanmiy nou e poum di nou byen ke nan pami sa Bondye fè pou mwen se yon ti se yon sèkèy ki te kraze pou mwen. mwa fevriye a ke nou pral pale de li e nou si e sèten ke semèn kap vini nou gen pou nou gen tout detay de fanmiy mwen, pitit mwen, madanm mwen e kote Bondye sot avè nou, sa li fè pou nou e lè nou te Ayiti e osi Ozetazini e nou va pale de tout. E m sonje e David di nan Som 116, nan apati de vèsè 12 la, li di, Ki sa pou m fè pou Senyè a pou sa Li fè pou mwen yo, pou byenfè Bondye nan lavi yo? Ki sa ke m dwe fè pou Senyè a pou sa Li fè nan lavi mwen? Sa se nan. Vèsè 13 la, li di, Kisa pou m fè pou Senyè a pou tout byenfè li yo? E li rive pou l di nan vèsè 13 la, M ap ofri yon bwason bay Senyè a, paske li delivre m, m ap rele l pou m di l mèsi. Ebyen, frè m ak sè m yo, se premye bagay ke m te fè, ke mwen te di Bondye mèsi, paske fò nou pa engra. A chak fwa Bondye fè yon bagay pou nou, Nou bezwen di mèsi frèm ak sèm yo paske nou menm lòm lè yon lò nou fè yon bagay pou yon moun nap tann pou moun sa ta va di nou mèsi pou ankouraje nou se lòm nou ye nou atann sa byen ke gen de bagay ou fè pou yon moun se pa nan menl wap tann Rekonpans nan men w ap tann rekonpans lan nan men Bondye. Pafwa ou gen dwa fè yon bagay pou yon moun epi moun nan rann ou engratitid. Ebyen, frè m ak sè m yo, David, pou tout sa Bondye te fè pou li, e nou konnen ki sa Bondye te fè pou David, li di, M ap ofri yon bwason pou Senyè a. Nou chak k ap koute m, k ap gade m, Kapab di, men sa map fè pou Senyè a, paske nou tout ki la Bondye fè anpil bagay pou nou, si nou tout te vle fè menm bagay la e nou tap jwenn anpil bagay poun te di e de twa jou senk jou pa tap sifi poun di ke kòman Bondye fè anpil bagay pou nou, mwen menm m gen dwa di m pap bay Senyè yon bwason map bali yon lòt bagay, yon bagay ki koutem chè menm jan Samus ta konn di. Pou sa Senyè a fè pou mwen e nan sa m te ye a, se sèl Bondye ki te kapab fè sa pou mwen. E se sa ke Salmis lan di, li di konsa, M ap nan mitan pèp li a, m ap di l mèsi nan mitan pèp li a, lè yo re, lè yo reyini nan vèsè 14 la. Ebyen frè m ak sè m yo, premye kote m t ale, mwen t ale nan legliz pou m te di Me sa Bondye fè pou mwen, me ki sèkèy ke Bondye kraze pou mwen, enben frè m ak sè m yo, se ase enpòtan pou ke lè Bondye fè yon bagay pou nou, pou nou kapab di l mèsi. E m sonje nan Som 118, vèsè premye a, kote Salis lan di ankò, Fè louranj pou Senyè a paske li p ap janm sispann renmen nou. Frè m ak sè m yo, Senyè a gen yon lanmou enfini pou nou, yon lanmou ki p ap janm bout. Si, selon Matye 28, vèsè 20, I, Senyè a di konsa ke, Mwen la avèk nou jiska lafen dimonn. Sa vle di ke Senyè a pa senpleman la avè nou pandan ke nou vivan, menm lè nou mouri ke Senyè a avè nou, e se sak fè malfetè lè nou mouri ke malfetè pa kapab fè sal vle avèk kò nou paske Senyè a di ke li la avèk nou tou lè jou e sesi jiska la fen di mond. E nan dezyèm vèsè a, Som 118 vèsè 2, sa li nan di se pou pèp Izrayèl la di, Non li pap janm sispann renmen nou Enben nou menm nou chak kap koutem nou menm ki konnen Bondye fè anpil bagay pou nou se pou nou di non Bondye pap janm sispann renmen nou si moun ta va vle dekouraje nou pou ke paske nou chwazi poun sèvi Bondye paske nou chwazi poun soufri akoz de la parole de Dieu epi ou gen dwa di non m pap M pap demisyone, m pap abandone Bondye m nan pou soufrans paske li pap janm sispann renmen nou. Nan vèsè 3 li di se pou prèt k ap sèvi Bondye yo di li pap janm sispann renmen nou. Ebyen se pou se pou apot yo di sa, se pou doktè yo di sa, se pou Pastè yo di sa, se pou evanjelis yo di sa, se pou nou chak di non, Bondye pap janm sispann renmen nou. Petèt ou gen dwa pa vle di sa paske ou te gen yon pwojè kay ke w te pale avèk Senyè a, li poko reponn ou, ou gen dwa di ke non mwen m paka di bagay sa paske sa map tann nan men Senyè a mwen poko jwenn li, epoutan lasante ke Bondye ba ou, Se yon gwo richès ke l ba ou paske nou konn chante sa lè nou te piti, la sante se pi gwo richès ke Bondye bay nou, si yon moun gen lajan li pa gen la sante, tout sa l fè se kay doktè tout pwa l pase, ebyen frè m ak sè m yo, nan vèsè 4 la di se pou tout moun ki gen krentif pou Senyè a, di non li pap janm sispann renmen nou. Ebyen sa k pase frè m ak sè m yo se temwanyaj nan mwen an gen 2 etap, premye etap la se 30, 14 janvye a 16 janvye kote ke frèm ak sèm yo mwen te santi mwen pa byen ditou mwen pa byen mwen pa byen mwen pa byen men se pou la premye fwa kem te santim nan yon eta parèy paske mwen pat bon ditou ebyen M tale travay lèm sot travay mwen santim pa byen epi m di madanm lan mwen santi kòm pa byen wi men non se pou la premyè fwa m santim konsa e lèm wè yon jou ap pase de jou pase m wèm wèm nan eta parèy kounya la mwen mande pou ke mwen kapab ale lopital men frèm ak sèm yo mwen te rete an Broward County. Epi m move nan yon lòt county, men m pa te gentan fè transfè pou afè doktè mwen. Paske si w soti nan yon county, w ap prale nan yon lòt, ou sipoze gen yon lòt doktè. E se sa k fè m ap konseye w frè m ak sè m yo, se pa lè ou gen dòmi pou chache ranje kabann ou, men se pou deja prepare kabann ou. davans apresa wap dòmi nan kabann nan menm sil ta va sal e ou pral wè sak fèm di sa ebyen se pandan kem santim pa byen se lè sa kem pral fè demach pou kem kapab rele asirans mwen pou kem kapab yo kapab bay mwen yon doktè paske mwen pat chwazi mte vle se yo pouki te chwazi pou mwen ebyen pandan mrele asirans mwen an epi Yo ban m plizyè epi m chwazi yon. Men m pa t vle pran tan pou m te eseye, pou m te wè sa k pi bon, men m t ap chache tou sa ki pi pre mwen. Epi pandan m rele yo, m esplike yo kòman mwen santi mwen, epi yo di m konsa ke yo verifye yo di asirans mwen pa aktiv. Ou konnen ke m jis fè sa, paske m pa t gen tan planifye, m jis fè sa, sa vle di, de moman pou ke yo kapab Update li, lap pran yon ti tan pou li ka pa process, kounye a yo dim ke asirans la pa aktif, sa se moun e doktè ke asirans mwen te bay mwen an, se yo menm ki dim sa, pandan lèm rele asirans lan, asirans mwen an di ke li aktiv, men doktè dim konsa ke asirans mwen pa aktif, e yo te dim konsa men yo pa gen pwoblèm, an atandan ke asirans lan poko aktiv, mwen ka vini men map peye. Vizit la nan pòch mwen. M di pa gen pwoblèm paske mwen malad, mwen nan nesesite. Epi nou skedyole yon apwentmen pou ke m kapab wè doktè. Men lè jou a rive epi lè m rive nan. nan klinik la epi yo di m konsa ke m ap rete nan machin mwen, ou konnen nan peryòd maladi. Men m panse m ap rete nan machin nan pou yon 10, 15 minit epi se konsa yo rele m nan telefòn, yo di se nan telefòn tout bagay ap fè pou pran enfòmasyon mwen, yo ap fè sa nan telefòn epi rapid yo pran enfòmasyon, yo di m ap peye 119 dola. Epi yo fè m bay enfòmasyon debit card mwen epi yo pran lajan nan checking account mwen. Epi yo di m konsa ke yo pral vin sou mwen nan machin nan pandan m nan machin nan fè nenpòt 1 è tan, 1 è tan 30 minit. Epi m wè yon dam ap vini an kayèt an kayèt, la vle di tou pè, ou konnen nan peryòd maladi ke moun pè moun. Epi pandan dam nan vini li pase yon bagay nan tou nenl. Epi li di lap vini lap vini nan 20 minit yo ap banm rezilta. Epi nan 20 minit epi dam nan dim konsa ke oh Johnson ou fè kowona. M di waw fè kowona. Kona map poze tèt mwen kesyon kouman m fè fè kowona. M soti nan m soti Broward County. Se nou pa, lè sa nou pase nenpòt 7 mwa lakay nou, m pa soti. Epi pandan m vini nan New County a, m te vin ap travay. Pandan m ap travay, men se sèlman ale travay vin lakay mwen. M ap poze tèt mwen kesyon, kòman m fè gen maladi sa? E si m gen maladi sa? Enben, tout moun nan travay la malad. Men m te kwè nan sa yo di a. M kwè, men m ap doute, m ap, m kwè, men an menm tan, m ap poze tèt mwen kesyon, m ap di, kòman sa se fè? Ebyen frè m ak sè m yo, yo di m konsa ke y ap prèskri m yon medikaman, y ap ban m yon prèskri, yo ban m 6 konprime. Yo di pou m bwè li, epi di travay mwen mwen pa p ka vini, epi apre 15, 22 jou m ap bon. Epi m rele madanm mwen, m di men sa yo di m. Madanm mwen di m pa pè, madanm nan kòmanse ap fè lwanj nan kay la, m tande pandan m nan telefòn ap pale avè l, l ap fè lwanj. Men mwen frè m ak sè m yo, pou m di w m dekwè. M te kwè nan sa ou di a. Epi, pandan ke m pase nan yon kòplèks, epi m al pran medikaman. Frè m ak sè m yo, lè m fin bwè medikaman, mezanmi! M vin pi mal. M santi m pa byen. Kounye a madanm lan di m konsa ke, Bon, frè Johnson, Nou manje ansanm, nou bwè ansanm, nou tout nan kay la, nou sèt nan kay. Si pou ou malad, enben nou tout malad tou. Li di, Monchè ou pa malad. Pa okipe okenn moun k ap di ou al voye nòt nan travay, ou pa malad. Men, frè m ak sè m yo, timoun mwen yo te te pran klas yo online. Men avan m ale nan lopital la, tout timoun yo ale lekòl nan kanpis lan. Yo tcheke yo, pa gen moun ki malad. Madanm lan pa malad. Epi nou kontinye ap manje manje nou ansanm, n ap bwè ansanm. Epi m gen yon fòs ki antre. Epi, pandan ke fòs la antre, m al rele moun yo pou m pale ansanm avè yo. Yo voye yon bagay pou mwen epi m ekri yo m di ou konnen nou pa pwofesyonèl. Kòman fè pou nou di m malad m gen kowona pandan ke se pa vre. M di ou konnen nou pa pwofesyonèl. Nou pa konn sa nou ap fè. Men apre m vin padone yo frè m ak sè m yo paske m di yo m vin konprann ke se lènmi an k ap travay. E m sonje nou sonje an Ayiti alepòk kòman te rele maladi sa menm? Kolera. Wap wè, si m ta bay yon pousantaj de 80 pousan moun ki mouri, wap jwenn 75 pousan se moun ke yo touye sou pretèsk ke maladi a ke yo gen, e lòt 5 pousan se moun ki vrèman mouri nan maladi a. Nou konnen kòman lòm mechan, yo pran. Maladi sa bro kapab detwi moun. Epi m vin konprann se lènmi an kap travay konnya la m di konsa ke banm rele banm rele asirans lan pou m esplike sak pase a. M rele asirans mwen m di men sak pase men sak pase sa pwiske se yo menm ki te ban mwen epi m rele yo m di yo men sak pase epi yo di eske m vle kon plent pou sa m di wi m vle kon plent paske li pa fè sans pou ke moun yo di m fè maladi a men m pa fè maladi a vre men M vin konprann ke men malgre m di sa men m konprann ke se lènmi an k ap travay. Epi lè yo yo di èske m ka bay non non lopital la menm lopital la m pa t sonje paske m di w ke m te tèlman nan bezwen m pa menm te teni kont de sa. E se sa ke m te ba w pwovèb la se pa lè w gen dòmi pou w ranje kabann. Epi mwen m di mwen m te itilize GPS pou ke m ta ale nan. Lokal la, ban m tcheke. Lè m tcheke, lè m mete non, lè m gade adrès ke yo te ban m nan, mwen wè non an, lopital la ak tout bagay ladan l. Epi m bay espesyalis ki ap travay nan asirans mwen an li. Kounye a yo pran nimewo lopital la yo rele yo. Yo di yo, yo esplike ki sa yon kliyan yo di yo ki pase ansanm avèk yo. Yo di. Spesyalis la konsa, yo pat janm rankontre avèm mwa janvye a vre, yo pa gen okenn dosye, yo pa konn okenn anyen de mwen, Johnson Lucien pa te vin lopital nan klinik yo a vre. M di, mwen di spesyalis la konsa, mwen gen prèv paske premyeman, yo pran 119 dola nan checking account mwen, mwen ka ale nan bank mwen pou m mande tranzaksyon ki te fèt nan. nan mwa janvye a. E dezyèman m gen dwa ale nan Poblex kote yo te voye medikaman pou mwen an pou m pwouve ke se vre ke m t al wè yo nan mwa janvye a. E pi m spesyalis la di konsa l ap rele m bak paske pou nou kontinye avèk avèk pwosesis la. Lè li rele m bak epi m vin reflechi m di konsa ke se pa fwèt yo. Yo gen dwa wè ke. M te fè maladi a apre. Yo pa wè okenn tras de sa. Madanm lan di, non se pou kontinye, se pou konplent yo paske sa se derespektan. M di madanm lan konsa, avan m te vin isi, nan kontra ke m te gen avèk Bondye, m pa t gen afè sou paske m te gen dwa sou yo. Pat gen afè sou ladann so nap bay vag senpleman map mande ou retire bagay sa nan dosye mwen an spesyalis la di ok nan 31 jou nap relew back pou ke nou kapab fè sa jis kounye a yo pa janm relem men frèm ak sèm yo m vin pa enkyete paske mwen wè se plan lèdmi an poul te detwi lavim atravè maladi kolera maladi korona eskize mwen. Men, piske m te aksepte, se kòmsi pandan ke m aksepte yo di m sa, se kòmsi fè efè nan nannan mwen. Se kòmsi m vin gen yon latranblad ki pran m. Men, apre madanm nan te fin pale, m vin, te vin santi m gen yon fòs. Petèt mechan yo gentan panse ke yo fin bon. Epi madanm nan. nan ou nan lapriyè epi fè di tebi nou ok men sim te gentan voye ay di kem te malad ebyen frèm ak sèm yo mwen tap fè mwen tap fè moun konnen kem te malad san se pa vre e mechan tèlman tèlman tèlman tèlman pwisan men Bondye tout pwisan gen moun an ayiti ki menm gentan di nan kèk moun ki tap ede l priye di ke di ke m fè maladi kolera korona paske yo te pale avèk madanm mwen pandan yo pale avèk madanm mwen gen yon moun ki mande ki di madanm mwen konsa ke m pa tande yo di Johnson te fè korona enben frè m ak sè m yo Frè Johnson pat fè kowona vre. Men yon sè li tap priye e nou gen nou gen poun di sa nan dezyèm etap la, ann pran dezyèm etap la sa frèm ak sèm yo mwen te vin mwen te vin ok nan lapriyè mwen te vin ok men sa te pase 16 janvye men anivèsè anm se 23 janvye sa vle di se kòmsi m pa te pou wè nouvèl ane a men Bondye pi fò paske nan pwovèb 16 vèsè premye frèm ak sèm yo di konsa ke Lèzòm fè lide nan kè yo, men dènye mo a se nan men Bondye. Se sa k fè m ap ankouraje w, frè m ak sè m yo, sèvi Bondye ou menm ki ou menm ki gen tan nan Bondye, sèvi Bondye pi fò, sèvi Bondye pi djanm, sèvi Bondye ak tout detèminasyon w, ak tout kè w pou ke lè w an danje pou Bondye kapab delivre w, paske pa gen lòt kote ke lavi w ka asire. Ke nan Bondye frèm ak sèm yo. Ebyen lèm te vin ok men m te ti santi ti ti ti ti doulè men m te vin bon pa rapò janm te ye oparavan paske lèm sonje lè 23 janvye pandan ke map nap nap nap fè ti fèt lakay la epi Madanm lan mande pou nou fè foto men m gon ti jan fason pou li panse se enterese m pa enterese e poutan se kò ak kò kò te fin bon. Men bò 25, 26 yo mwen te anfòm. Frè m sè m, enben dezyèm atak la ki se 30 janvye pandan ke m dèy travay yon jou samdi si m pa twonpe epi pandan m santi m te gen 11 awa pou m te fè. Men pandan m nan 7 awa, m ap priye Bondye m fè tout 11 awa, men m pa santi m byen. Tanto pye a fè mal, tanto senti m ap fè mal, tanto tèt mwen ap fè mal. Lè tèt la pran m bò 9 è, konb 9 è 30, m di ke manadjè a ke m pa santi m byen, m a prale. Misye aksepte pou m ale se tankou se yon, eskize mwa, yon delivrans li te ye pou mwen pou m t ale. E answit, lè m ale, lè m rive lakay m la, men jan m santi m santi yon, tankou se yon boul k anba pye m, tankou se lè yon moun brile epi fè yon boul dlo, se konsa m te santi m. Di lè m rive, m ap montre madanm lan pou l kapab verifye pou mwen. Lè m rive lakay la, epi m di madanm lan m santi m pa byen, m mande Vini, gade anba pye m si w wè si w gen yon bouton. Li di non, li pa gen bouton. M di m pa santi m menm mache, m pa ka mache sou pye a. Epi yon dimanch, m kouche. Nan demen maten, kò a pa bon menm frè m ak sè m yo. Men, m te fè de revelasyon. Premye revelasyon m te fè, m wè se mwen menm avèk yon kouzen m ke nou alèz anpil, epi m wè nou an Ayiti, pandan ke m wè nou an Ayiti, epi m wè ke li achte de ji, li ban m yon. Epi pandan m di konsa ke nou pa ka bwè ji a konsa, ba m al chache yon bagay pou nou manje avèk ji a. Men gen yon premye eglise Baptiste nan Dulembe, Mwen se bò legliz la ke ma prale nan ri Bwaye, epi pandan m ri Bwaye ma prale vire kou pou al legliz la, ki moun m wè kap vann kasav ak manba, plizyè moun, se dèfen manman mwen, ki mouri, epi m wè se li kap vann kasav, epi ma pwoche bò kote l pou m mande l vann mwen kasav, li di li pap vann mwen, fè sè Sizèt, yon sè kote ke madanm mwen konn vann ansanm avèk li lè li t an Ayiti, fè l vann, pandan sè a vann mwen yon mo premye moso kasav, mwen poko manje non, Li ban mwen yon, m di ban mwen yon dezyèm moso pou pou zen m nan. Epi pandan l ap bere dezyèm moso a pou mwen, epi zye m vin klè. Depi lè sa m kòmanse malad frè m ak sè m yo, m kòmanse pi mal. Pa bliye ke m te di w pandan m nan travay la m te santi m yon ti yon ti pa byen, men aprè revelasyon an demen si Dye ve frè m ak sè m yo, mwen kòmanse pa nòmal. Epi pandan m kòmanse pa nòmal, Pandan ke pitit mwen levan demen an dimanch maten, li wè m kouche, madanm lan wè m malad, epi l di, Papa, enben sa m te wè a se vre! M di, Kisa w te wè, pitit mwen? Li di m konsa, M fè yon revelasyon sou ou. M reve ke se pandan m nan yon legliz, m chita devan, gen yon mesye nwè ki chita dèyè, epi li avanse bò kote m, li di m konsa ke, Kòman, kòman w fè move konsa? Li di m, mwen di l konsa ke, Mwen pa move, se karaktè m ki konsa. Epi li di konsa, M wè Johnson gon frekan, m ap fè misye kite frekan e m ap fè yo mete y deyò. Men, li di, pitit mwen an di konsa li pa presize lè l di l ap fè yo mete, l ap fè yo mete m deyò a, si se deyò nan kay oubyen si se deyò nan travay. Ebyen frè m ak sè m yo, se te yon reyalite ke lèdmi an, plan li se pou yo te mete m deyò nan kay vre, se pou yo te mete m deyò nan, paske imajine w, si m. Bèt mi an ta koupe l te fè a m te pèdi lavi an enben li ta pral difisil pou madanm la avèk timoun yo ki poko menm gen lespri ki poko gon eksperyans nan peyi a ebyen se sa k ta pral fè vre yo yo t ap mete yo deyò men erezman nou gen yon Bondye ki gen tout pouvwa ki di nan pawòl li le malè aten souvan le jis men letènèl nan delivr toujou ebyen frè m ak sè m yo Dezyèm revelasyon kem te fè, mwen wè se yon fi kou long, mwen wèm nan mond envizib anba, pandan mwen nan mond nan mond envizib anba mwen wè mwen marye, pandan mwen wè mwen marye avèk yon fi kou long, yon fi lè wap gadel ou wè sa pa yon moun ki nòmal, epi mwen wè mwen kouche lakay mwen epi mwen pa wèl, mwen nan aswè mwen pa wèl. Epi m soti pou mwen kote li, m wè l avèk yon kòlonn moun epi se mwen k ap fè, k ap fache ansanm avè l pou di, Kilè e ye ou pati kite mwen, ou kite m lakay li sèl mwen, epi ou nan lari? Ebyen frè m ak sè m yo, s on fason pou lèdmi an te kapab jwenn mwen pi byen, ebyen m te anba. Epi se m, frè m ak sè m yo, lè m kòmanse malad, mwen wè m anba, anba yon dlo. anba dlo, men chak jou se te yon soufrans paske a chak fwa m tèlman te nan yon pwofondè, m ap bat pou m moute anlè mwen pa ka moute. Chak fwa pou m moute gon bagay k ap rale m. Se kòm si nan bagay ke w wè yo konn ap bwase mòtye, bagay tou won k ap vire mòtye, m pa janm ka sonje non li, se nan bagay sa a, se kòm si yo ap pase m chak jou. kraze m, kraze m epi on on moman m santi m cho, on moman m santi m frèt epi m santi tèt la lou, tèt la piti epi frè m ak sè m yo manje m pa ka manje lè m wè m kòmanse ap mèg m pa fè konbyen douz trèz jou mwen pa manje epi m di manje pa dous nan bouch mwen m di nenpòt sa l ye frè m ak sè m yo m ap manje l menm si pa dous nan bouch mwen lè m manje manje mwen santi m gen de gòjèt. Lè manje a pase, li pase nan gòjèt goch la, ke yonn agoch yonn adwat, sa vle di manje a pral jwenn vant mwen vre. Men lè m bwè dlo, ti gout dlo ale nan, m santi l koule nan vant mwen. Men pou manje a, li pase yon lòt kote. Epi frè m ak sè m yo, gen yon sè ki t ap ede m priye. Provo ap ede m priye. Paske lè madanm lan wè travay sa, madanm lan wè nan eta miye di aan se bagay son bagay ki serye la, epi rele bakòp li li lanse yon SOS an ayiti yon yon yon yon yon gwoup moun ke lè l te ayiti te konn ap priye ansanm yo yo te konn ap priye ansanm li rele moun sa yo m pa vle fè pèsonalite paske si m lonmen non yonn fò m ka lonmen non tout paske ayiti ap priye povo ap priye naso ap priye kanada ap priye chile ap priye frè m ak sè m yo lèdmi an panse ke Son fanmi de 7, sa vle di 7 timoun sa yo nou pral manje yo, nou pral separe yo. Paske imajine yo frèm ak sèm yo, lè ou se yon tèt yon fanmi, mechan detwi, li detwi ni timoun yo tou ni madanm ou tou wi. Sa vle di mechan an pa vini dirèk pou l detwi nou tout nan fason ke l t ap detwi m nan, men li menm li konnen depi l detwi mwen, li detwi tout lòt yo. Men nou te gen yon Bondye ki te gen yon dizon avèk nou, yon Bondye ki te. Pasyon kontre ansanm avèk nou, ki te di nou, Bagay yo pap dous pou nou, men, si, e sèlman si, nou fè m konfyans, m ap mete nou deyò. Ebyen, frè m ak sè m yo, moun yo te kòmanse ap priye. Gon sè li, mezanmi, sè a kite mari li, sè a kite aktivite li, ann Ayiti l ye wi, li ap priye pou mwen. Gon sè Provo ankò, li di, an, se konsa bagay la ye. Lè madanm mwen kòmanse ap esplike jan m ye, Li kòmanse ap lanse SOS tout kote epi tout moun ap ede m priye se sak fè moun sa yo Bondye pap pa beni nou e frè m ak sè m yo lè nou li nan nan Psaume 116 verset 15 nan Psalmiste lan di konsa. Kè a Senyè a fèy la fèy mal Senyè a gen lapèn a chak fwa lè li wè yon moun pa li mouri enben frèm ak sèm yo misyon te gentan prepare paske se ton mò ki te lakay la mwen fè tout bagay sou mwen madanm mwen pouki banm manje poum benyen m paka benyen mwen fè sa sak pa ba sou mwen sa vle di se yon mò frèm ak sèm yo e se sak fè lèm soti m te fon soti avèk madanm lan m t ale nan nan poblèks m wè tout moun se zonbi. M di madanm lan pa konprann mwen, tout moun se tankou se zonbi, sa k ap pase konsa? Li di konsa ke moun yo pa gen anyen pase yo gen lè yo malad la. Sa vle di m zonbi, men m wè tout moun se te zonbi. Frè m ak sè m yo, vant mwen anfle tankou se yon moun ki ansent 6, 7 mwa. Pandansetan mwen pa manje. Epi m gen pou nou fè nou wè foto pye yo. Madanm lan pa t vle pran. tout foto lèm te lèm te sanble mò a non paske li di pat gen kè poul te fè sa men mwen menm depi fè kèk foto pou pye lè pyem te kòmanse ap anfle frèm ak sèm yo pye yo paka fè anyen menm anyen menm kem paka fè ansanm avèk yo epi madanm lan menm li pouki levem li pouki fè vire tounen poul levem poul al mennenm twalèt poul al mennenm benyen poul al poul fèm manje epi poul al travay Pou l vin a sizè, epi pou l la fè manje pou mwen ankò, e m vin manje anpil, frè m ak sè m yo, manje yo vin pa fè anyen pou mwen, poutan se te yon nanm ke mechan an te voye sou mwen. Epi gen yon sè nan sè yo ki t ap priye an Ayiti a di ke, t ap esplike nou revelasyon ke l fè sou nou, li di, Mechan voye yon ba yon yon bagay corona sou mwen se li menm ki rantre li pa nou pa esplike gen anyen non kap pase nou nou pa esplike moun anyen sèlman nou di nou pa byen men li menm li te gentan wè sa e nou se atravè temwanyaj sa ke li menm lè lap tande lap konnen se te li menm lèl te di ke se yon bagay corona ke yo voye sou mwen ebyen frèm ak sèm yo Plan mechan an se pou te detwi lavi mwen plan mechan se poul te disparèt mwen nou paka viv san Bondye frèm ak sèm yo paske wa sezi wè moun kap konsolew lè wap kriye a se li menm kap fè w kriye sa vle di ke si w pa gen Jezi ou pap ka detèkte moun sa yo em sonje lè bagay maladi sa te fenk rantre kote ke Gen lèdmi ki gentan di ah ti nonm sa avèk tout timoun sa yo li pap pa pran nan zizirit menm li pap pa pran nan maladi sa menm paske yon kòlonn timoun nan menl epi me li pèdi travay bagay yo pral konplike epi m wè se lèdmi an kap ou wè si wap priye Bondye tout bon Bondye ap menm moutre w lèdmi w yo moun ki pa renmen w yo men ou pa dwe gen rankin pou yo non pou Bondye kapab moutre w plis pa gen rankin pou yo mwen menm pap mande mal pou moun kap fè mal. Mwen ve kèm pou moun kap fè mal se vin jwenn Bondye kite sa nap fè k pa bon vin jwenn Bondye e Bondye renmen w lap ba ou lavi paske si w pa fè sa bagay la pap bon pou ou paske lè w li nan som 37 vèsè som 37 vèsè 12 sim pa twonpe frè m ak sè m yo li di ke salmis lan di ke Mechan an ap fè konplo pou detwi moun kap mache dwat devan Bondye yo, men Bondye ri mechan an. Ebyen mechan konnen ke li fin bon, yap prepare bwason, yap prepare byè, yap prepare tab gani pou ke yo pwal fete ke yo gen yon mò. Paske se, frè m ak sè m yo, pa gen anyen. Ki ta ki ta di ke mwen menm mwen ta va vin pale jodi a si Bondye pat Bondye? E nan eta m te ye a, nan nan nan nan nan nan pwofondè ke m te ye a, se sèl Bondye ki te ka retire m kote m te ye a frè m ak sè m yo, e Bondye retire m apre tan de priyè, apre madanm lan t ap lamante, apre. Tout moun ki tap priye ki tap edel priye m di yon sè m pa vle site non l se pou Bondye beni sè a sè ki te tout aktiv li te nou nan lapriyè nou nan lapriyè epi m di Bondye m konnen w pap lage m paske m gon nou te gon dizon ou te di si e sèlman si mwen fè w konfyans mwen pa nan nan nan sa ki pa bon wap mete m deyò e m si e sèten w la. Ou gen dwa kite sa rive pou glwa w kapab manifèste nan lavi m menm jan Jòb. Jòb te pèdi tout byen li, pitit li, ebyen Bondye te vin bay Jòb pi bèl pitit e li te bay plis byen ke oparavan. Se pa paske Jòb te fè sa ki pa bon, men se paske Bondye te vle fè wè la glwa li nan lavi Jòb. Ebyen frè m ak sè m yo, m di Bondye se yon tès w ap pase M ap pase tès la e m pa mande w Senyè, pase m t ap koute yon frè k te di sa, yon evanjelis, m pa mande w, Frè Taylor, m pa mande w pou w retire m nan soufrans lan, men akonpanye m nan soufrans lan. E pandan m t ap priye frè m ak sè m yo, mwen t ap fè lwanj Bondye, e Bondye te mete m deyò. Lè Bondye fache frè m ak sè m yo, pa gen fòs fènwa ka kanpe. Lè Bondye fache frè m ak sè m yo, pa gen fòs demonyak, fòs dyab rasyal, dyab nan fanmi, Dyab yo delege ka kanpe devan pwisans Bondye e frèm ak sèm yo ve kèm pou nou nan moman sa se pwan Bondye nou wè deyo a pagen anyen e nou wè tou atravè sa kap pase nou wè Bondye pa lwen pou retounen Jezi kri pa lwen pou retounen frèm ak sèm yo pran Jezi pou laviw asire paske satan pa konn renmen moun. Li ka itilize pwòp fanmi ou, li ka itilize pwòp mari ou, li ka itilize pwòp madanm ou, li ka itilize pwòp moun ke w fè konfyans lan pou detwi lavi w, men avèk Jezi ou va pote viktwa, paske lè w nan Bondye li pa fè mari w konfyans avè w, lè w nan Bondye li pa fè madanm ou konfyans avè w, lè w nan Bondye li pa fè, li kontwole, psalmiste lan di kontwole soti ou, Li kontwole rantre ou, li kontwole dòmi ou, li kontwole lè ou reveye, e l kontwole moun k ap ba w lamen, moun k ap ba w akolad. Frè m ak sè m yo, nou gen pou n gen suit la paske nou pa vle videyo a twò long. Nou gen pou nou vin avèk pakou pakou Bondye fè avè nou e kòman sa te fini pandan ke Bondye te delivre m e mwa fevriye a e mwa janvye avèk mwa fevriye E premye etap la se te 16 janvye epi dezyèm lan se te 30 janvye a 15 fevriye kote ke Bondye te vin fè m reprann mwen ankò. E madanm lan gen pou pale paske gen seri de bagay ki te pase m pandan ke m te mouri a, se madanm lan ki t ap viv yo paske mwen menm m pa t konn anyen k t ap pase, se aprè li t ap esplike m. E m si e sèten frè m ak sè m yo, ou gen pou tande yo Ou gen pou tande ki sa Bondye ka fè si Letènèl ne t'es pas mon secours, mon âme serait bien vide dans la demeure du silence Frè m ak sè m yo, m konseye nou chak ki la, fè Bondye konfyans e ou pap soti wont paske Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ e se sak fè mwen la frè m ak sè m yo, mwen ka pataje ti. temwanyaj sa e m sur certain nou gen pou nou pale plus nan video ke nou va fè nan kelke jou ankò e nou va diw kòman Bondye te retire nou an Ayiti anba men yon pakèt malveyan e lè nou vini isit kote dyab la te di lap tann nou e li te tann nou vre men Bondye toujou bay nou viktwa Ann pwan Jezi kòm sovè mèt nan lavi nou Nou menm ki poko fè chwa de Jezi e ou menm ki gentan gen Jezi nan laviw kenbe Jezi pi fò e ou pap regrèt kel kapab pwotejew pwoteje fanmiy ou ou menm kap viv li menm kap viv kap reye pou le syècle de syècle bye.